Tout fanatik mwen yo, kè m kontan. Nou konn poukisa? Paske m pral pale de mwen. Se yon bagay Djani ap mande m toutan. Kòmsi pou m esplike l, kòmsi li vle konn tout bagay de mwen. Apre sa, fanatik mwen tout ap di m yo gade videyo m yo poukisa yo pa wè yon videyo kote m ap pale kiyès mwen ye. Ok, mwen pral di nou kiyès mwen ye an gwo. E. Vim, sa m pral eksplike nou an, gen anpil moun ki pral itilize l pou yo fè anpil bagay pozitif. Ok. Dèfwa jan w wè moun nan se pa konsa moun nan ye vre. Moun nan gen yon kote l te kòmanse, li gen yon kote li ye, li gen yon kote l prale. Nou pral aprann sa nan videyo sa m pral poste a. Nou pral wè kote m kòmanse, nou pral wè kote m ye, kote m gen pou m rive. Mwen se Jeanine Tal, mwen sòti nan Sid, Kanperen. Mwen sòti nan fami, manman m gen 7, papa m gen 8. Sela vle di nou 8. Mwen se twazyèm pitit manman m. Anfans mwen. Mwen satisfè de anfans mwen. Sa k fè m ka di m satisfè de anfans mwen se sa mwen vin ye, se sa anfans mwen te ye ki fè m kote m ye jodi an. Eske nou konprann? Lè man m pale m de anfans mwen, lè m te kòmanse gen lespri, sakrifis m te konn wè, manman m te fè efò avè nou, li mete nou lekòl, li te toujou fè nou frekante. Pi gwo lekòl ki gen kote nou abite a nan Kanperen, mwen pase yo. Lè pou m ale nan segondè, m frekante youn nan pi gwo kolèj. Mwen raple m, lè m antre nan segondè, pi gran kolèj ki gen Kanperen an, m te pase de sizyèm a la filo. Epi, mwen sonje pou m kòmanse pale nou de mwen menm. Paran m pa t gen mwayen ditou, ditou, ditou. Nou pral kontan aprann sa m te konn fè. Pou mye di w tou, m te nan koral, m kwè depi m antre an sizyèm jiska la filo, m te nan koral Kretyen Aktif de Pwèt. M te nan koral sa m pase anpil tan ladan l, de sizyèm a la filo, jiskaske m kite Kanperen. Epi, manman m pa t gen opòtinite ditou, sa pa t anpeche li te fè nou frekante gran kolèj. Ok. Sa m te fè mwen menm pou m te ede manman m nan yon seri de bagay? Nou vle konn sa m te fè timoun? Pandan mwen an katriyèm segondè, mwen kòmanse vann sirèt bonbon. Komès la ap grandi, l ap grandi, men mwen te wont, m te konn ap mande timoun yo, O, m wè pa tèlman gen bagay nan lekòl la, ban m pote sirèt. Anpil moun te kòmanse dekouraje m. M di a m ap eseye, m eseye a yon sachè sirèt, a yon sachè bonbon. Pandan m wè li mache, m te konn ap fè 3 jou avèk sachè bonbon an, sachè surèt mini boom, m pa janm bliye sa. Kounye a la, komès kòmanse ap mache, tout klas kòmanse ap vin achte nan men m. Kounye a se gade m gade, mwen wè, m ap vann nenpòt, kounye a m kòmanse pral kay Baby anba kan w, e konsa dam sa te rele. M kòmanse pral achte 3 gwo sachè mini boom ak nenpòt 6 sachè bonbon. Komès ap mache, l ap mache, l ap mache. Mwen kòmanse ap achte an gwo. Mwen kòmanse ap achte an gwo, biznis kòmanse ap mache. Mwen te fè l paske manman mwen te toujou peye lekòl mwen. Men gen de nesesite, si mwen bezwen yon kilòt, mwen pa oblije pral mande manman mwen li. Mwen te fè yon bagay kanmenm pou Gon seri de bagay, kaye lè lekòl pral ouvri, m pa oblije se mwen ki pral achte l. M fè sa de katriyèm, m fè sa de twazyèm, m fè sa de segond reto. Lè m rive an filo kounya la, lekòl mwen an nou vin nan komite, yo vin fè bar nan lekòl la, m se youn nan moun ki te reskonsab bar lan. Malgre sa m te toujou avèk komès bonbon, mwen prepare sandwich lakay mwen kounya la pou m vin vann lekòl la. Bagay yo kòmanse ap mache. Nou konprann de katriyèm a la filo. Cela veut dire, m te kòmanse fè anpil efò, m te kòmanse fè bon ti kòb a lepòk dizon. Li te vrèman mache pou mwen, m te santi m te satisfè. Aprè filo, m pral monte Pòtoprens. Lè sa, m pa monte Pòoprens kòm si gon seri de nesesite m pral rive kounye a m pral antre nan inivèsite. gen yon seri de bagay pa mwen k pral m di manman m mwen pral monte Pòtoprens wi fòk ou ban m kòb pou m achte rad m te gentan fè ti ekonomi m depi lekòl sa e sa k fè m di nou bagay sa yo sipoze montre nou e pa gen de fwa w ap fè yon bagay w al mande yon moun konsèy moun nan ap toujou dekouraje w prefere ou kòmanse menm lè w pran echèk men kòmanse kanmèm wa di ok m te kòmanse men lè w rete w pa janm eseye a mye vo eseye Lorita ou pa janm eseye a kòman wap fè konnen si wap pran echèk oubyen si wap fè pwofi ladanl antouka mwen te kòmanse m te jwenn moun ap dim non m te jwenn moun ap di ah si m mwen m patap fèl elèv sesi gwo mas nòt gwo sesi gwo sela m te eseye eske m pral di m te regrèt m pat regrèt yon jou ke m te pran inisyativ sa. Juske la m pral desu de anfans mwen non m paka desu de li paske mwen fè efò manman m fè anpil efò pou pitit manman m son moun fò l kouwone fò manman m kouwone anvan l mouri son moun ki fè anpil anpil efò nou pa imajine w nou pa genyen ditou manman m pa bezwen konnen l ap mete nou nan gran lekòl li mete nou kay mè apresa manman m al mete nou maznòt pi gran kolèj ki gen nan kanperen. E la l mete nou. Manman! Anfen, lè m ap reflechi bagay sa yo, manman monchè ou gen sou ou. Nou vle aprann kounye a la e lè m te an primè bagay sa yo m pa di nou l. Kote soulye m chire, kijan m te kominye, bagay tèrib nèt. Si pou m ta chita pou m ap esplike nou sa k te pase m, soulye m chire, m te konn pral lekòl a bòt, moun ap kouri de m ap rele m Lecha Bote, videyo sa ap twò long. Map di nou ba yo an gwo. Video ke sam pase oh lala map ri si nou wè map ri nan video an akseptel paske si se pa ri m ri pou anpil bagay kap pase nan tèt mwen kriye map kriye poum ban nou pakou inivèsite m nan pòtoprens sou aristid poum di nou tout sak rive m Se ri m oblije ap ri sèlman nan videyo an pou m pa kriye. Lè m monte Pòtoprens, sa ki pase m jounen jodi a, se pou m di jiskisi Letènèl m'a sekouri, Letènèl m'a fè gras e m'ap kanpe pou m di jouk mwen menm tou m'ap retounen pou m pale nou de pakou inivèsite m nan Pòtoprens.

Bon m di nou. Tankou moun ki sòti souvan andeyò pou yo monte Pòtoprens yo. Eske nou konnen lavi andeyò avèk lavi Pòtoprens se lavi Pòtoprens an w pral konn lavi. Lè w te andeyò ou potko janm konn lavi. Se lè w antre Pòtoprens ou pral fè fas avèk lamizè. Ou pral fè fas avèk petèt grangou potko janm konn pran andeyò ou pral pran l Pòtoprens. Nou pa t konnen. Sa vle di, mwen menm mwen fè fas a lavi sa. Le pli souvan, ou aksepte pase mizè. Nou konn pou ki sa? Anpil moun ou wè ki fini, yo di yo pap monte Pòtoprens, yo pral nan pase mizè. An tou ka, mizè sa yo konn bon, paske apre mizè sa yo, ou pa ka pa pote fwi. W ap jwenn fwi kanmenm. Nou pral pale avè nou. Lè m monte Pòoprens, M te monte avèk yon kè kontan paske m pral vin nan inivèsite, kè m pral kontan tou, m pa, m pa t, e kòmsi nan sitiyasyon m pral fè ladesant ka moun, paske anpil moun sibi bagay sa. Dye mèsi mwen te ka yon matant mwen, nou te yon fanmi, men, sa pa vle di lè w yon fanmi tou, bagay yo ap dous pou ou. Sitou mwen di nou sa deja, m pa t janm pè di nou mwen pa soti nan yon fanmi ki gen opòtinite. Lè m te antre, mwen panse tout bagay t ap fasil, tout bagay pa t fasil. E sa k fè dèfwa, anvan w jije yon moun, ou di yon moun pa vle fè fouk pou ou, tant ou nan chan batay la, ou sou sòl la, l ap pi bon. Lè sa a, w ap viv bagay yo, w ap wè kòman sitiyasyon difisil. E sesi di, sitiyasyon pa difisil pou sèlman mwen, li te difisil pou tout moun. Pakou inivèsite m pa t yon bagay ki te fasil ditou. Mwen te konn rive yon moman m te vle tounen kanperen tèlman bagay yo pa t dous. Pakou m pa t fasil ditou ditou timoun nan Pòtoprens. Mwen soufri pa gen kòb machin, mwen soufri pral lekòl bonè, lè kòmsi w pa konprann yon matyè fò w al lekòl la depi nan maten pou w pral konprann kou a pou w jwenn yon elèv k ap travay pou w al chita pou w ap tande pou w eseye konprann, apresa pou w rete nan kou. Paske pou rete nan kou a kounya pou wap swiv li paske afè epòk sa lajan pat fasil pou al nan repriz. Imajine w mwen te konn ap fè 2 kous e Dèlma, Petyonvil, Petyonvil, Boudon. M konn pa gen kòb machin pou m ale. Men m te gen yon objektif. M pa t vle kanpe, m te rive yon moman m te vle kanpe, men sa ki te nan tèt mwen, motivasyon ki te nan tèt mwen te pi bon toujou, e jiskaprezan motivasyon sa ki te nan tèt mwen, m renmen jan m te konn motive a. M pa janm bliye sa, sa yon zanmi te fè pou mwen, dèfwa lè m pa gen kòb machin pou m al lekòl. Èske nou vle konnen? Gen yon wout yon zanmi m te konn fè avè m, li te montre m li lè sa te gen yon grèv m te gen yon repriz. Dèlma 48, ou antre nan Dèlma 48 ou fè tout wout andan ou soti sou Boudon. Li di ou wè wout ou ka fè? Gen de wout ou fè yo twò long pou ou men sa. Li montre m wout lan li di ou wè lè ou rive la kounye a ou soti lakay ou bonè ou fè wout la la, lè ou rive sou Boudon la ou ka nèt pran yon kous machin, menm lè ou ta pran l la ou ta di chofè a se yon dola ou genyen l ap konprann ou, l ap lage ou bò lekòl ou a. Nou wè tout sakrifis nou te konn fè pou lekòl. Kesyon m ap poze tèt mwen jodi an, èske nan epòk sa a la, èske gen timoun k ap fè sakrifis pou lekòl? Sa mwen remake pou m di nou bagay de edikasyon timoun, e mwen k pou di nou sa edikasyon fè pou mwen, sa edikasyon fè nan vi. Mwen pa regrèt yon jou m te konn fè sakrifis pou lekòl. M pa regrèt yon jou. M sonje on lè m te sot Dèlma, Kafou Ayopò a pye pou m te rive lakay mwen. Pye atè di zo pou m di l byen pou nou ka konprann. Pye atè. Nou konprann lè m di nou pye atè a? Pandan mwen te Kafou Ayopò, m t avèk twa zanmi m. Gen on zanmi m mwen toujou pale avè l sou Messenger. Li pral gade videyo sa, l se Charlene. Nou 3, se te Chavàn, mwen menm Charline, nou 3, del Kafou Ayopò, n ap vini. Nou te monte yon kamyonèt vin gen tire, nou tout pran kouri, sa k vin pase, sandal mwen vin pèdi. Konn apre m ap monte Dèlma, nou desann kamyonèt la, n al pran souf nou kote yon machann te anfas ona. N al pran souf nou la, apre lè bagay la pase, konn apre nou monte, pou m monte, pye atè pral lakay mwen Dèlma 63. Ou imajine w mwen pase. Dèfwa nou wè m ap chante oubyen gon seri de pòs m fè pou m montre nou kè m kontan se paske m konn kote m soti avèk kote m ye kounye a paske m wè si se pa t gras Bondye se pa e kòmsi s on konba li te ye. Jiskisi m toujou di se Letènèl ki fè m la, se gras li ki fè m la. Dèfwa, gen de bagay ou pase nan vi w, si w pa di moun yo, moun nan pap konnen. Moun nan ka sèlman wè w kounya la pou yo, jan yo wè m la, yo konnen se nèt nan vant manman m mwen sòti, m tou konsa. M pa sòti nan vant manman m konsa. M te moute yon mach de 1 jiskaske m nan dizyèm mach sa nou wè a. Èske w konprann? Mwen te pase nan menm mizè bouyi grenn yanm nan. Manje ap manje vye mango pa menm mango vè yo m te pase ladanl pral pè di w mwen m pat pase ladanl yes m te pase ladanl kounya sa ka rive m gen dwa paka pa manje grenn yanm nan ankò Bondye banm opòtinite pou m manje yanm ki nòmal la èske w konprann m te konn ap manje bannann san rèk vye bannann kounya Bondye ka ban m opòtinite pou m ap manje yon bannann fran èske w konprann m gen dwa poko ka manje zo a m poko ka manje pan men kanmenm mwen satisfè de janm ye an paske gen de opòtinite Bondye ba ou. Ou konn vin pa ba moun enpotans wi sa gen dwa pa nan mwen men ou pa janm konnen se lòm nou ye ou pa konn wè gen moun ki gen ti mwayen yo ka achte yon machin Bondye fè yon jan li fè w pa achte machin nan paloske l wè si w vin gen machin nan ou pral bay moun pousyè ou pral vin frekan li fè w pa gen machin nan li fè w ap use moto an sa vle di gen de bagay si w wè Bondye pa ba w ou pa al kouri dèyè l se paske l wè sa l ba ou a se avè l ou ka viv sa l ba ou a se paske l wè se li k ap bon pou ou. Ou ka al dan yon lòt bagay ou mouri dèyè sa w pral ou pral fè eksè pou li e gen dwa se li k pral tiye w. Èske w konprann? Sa vle di, m pase anpil. Mwen menm pou m al nan inivèsite m bouke pran gaz sou Nazon. M te pran yon gaz yon lè m te tonbe. Kiyès ki te sove m? Se menm moun Kanperen ki te gen yon chòk nan menm bò ponp sa ki te vin jwenn mwen atè a ki te leve m. M gen moun sa yo la rekonesans tout vi m paske m te ka mouri. Se yon gaz mwen te pran m te tonbe. Kibò m te prale lè sa? Se lekòl mwen t aprale. M pa t aprale okenn lòt kote. M t aprale lekòl. Tout san kò se sakrifis m te konn ap fè pou lekòl. E pa tande m pa tande peyi a pa t bon lè sa. Sa vle di, sa m vle fè nou konprann, pa gon moun ou wè konnya la, ou wè l ap mache, ou wè l gon talon ki kit nan pye l. Moun sa t ap mache pye atè yon lè. Pa gon yon moun kèlkeswa kote ou wè l ye, l pa t pran imilyasyon nan vi l, li pa t pran desepsyon. Lè m pral santi m bouke avèk lekòl la, Mwen jwe yon kouzin mwen. Kouzin, lè m rele kouzin mwen, m konn pase kote l nan radyo Solidarite. M ap pale a Nadou, m di l m fatige, m bezwen fòk m al travay. Li rele direktè, bigòp pou DG Sandro. Lè l rele l, Sandro di l, direktè a di l konsa, a si moun nan pa gen yon diplòm mwen p ap pran l. Bagay sa make m e m poko gen pran diplòm lekòl la. Lè kouzin mwen di m konsa ah DG a di fòk ou gen yon diplòm wi, se youn nan direktè ona ki kwè nan konesans anpil. Lè l di sa m di enben ok kounye a m pral travay pou m pran diplòm nan timoun. E sa k fè gen de bagay yon moun fè w, ou konn panse se yon mal li fè w, e pa mal non timoun se pi devan w pral wè se yon byen. Lè kouzin mwen an rele m li di a men sa e DG a di wi, li di fòk ou gen yon papye si w pa gen yon papye pap ka pran w nan ona. Timoun pou mwen se te pi gwo mal direktè a te fè. Poutan e pat vre non ou wè si moman m te ye a li te pran m nan ona m tap tou bay lekòl la vag m patap m patap kontinye lèl di fòm gen diplòm nan kounya map travay map map etidye plis kounya la poum al pran repriz yo egzamen m pa pase yo poum al pran repriz poum ka gen diplòm nan poum pote bali ou wè sil te pran m m tap gen diplòm nan timoun bon m pa kache di nou m tap tou kite lekòl la paske sak te nan tèt mwen alepòk se te travay fè kòb. Kounya la, mwen travay m al fè repriz yo pou m pran yon ti bout diplòm lekòl lan, apre sa pou m al travay. Ou wè franchman DG, ou spesyal, ou moun pa konn valè w, sensèman se pi gwo byen ou te fè pou mwen alepòk. Pi gwo byen. Diplòm sa m te bay DG Sandro Joseph pou m te antre nan ona. E mwen k pou di nou, privilèj m te konn jwenn tou. Lè w rive yon kote ou konn pale, yo konn yo konn sa w vo tou, ou te konn ou te jwenn anpil opòtinite anndan. E m di tout moun ki gen yon touch nan lavi m jodi an, m ap di yo mèsi. M te di soti Pòwoprens, soti andeyò antre Pòtoprens s on lòt vi, vrè vi Calamito pral jwenn nan se Pòtoprens, bon ou poko janm konnen l ankò, se kite Pòtoprens kounye a la pou w vin nan yon peyi etranje, lè sa ou nan mizè pi rèd, e lè sa ou pral jwenn traka. Timoun, m pa t vini pou m te fè videyo a long, mwen di nou sa, antre nan peyi etranje, m potko janm konn mizè, se peyi etranje k pral fè m konnen tout kalamite. M potko konn mizè timoun. Sela vle di pou m di nou pa gen anyen ki fasil nan vi a. Gen de bagay mwen pa pral di yo nan video a timoun san pa sa si poum ta kòmanse pale petèt m ka fèl nan yon lòt video si poum ta kòmanse pale poum di nou sak gen nan vi America anpil moun pral di yo pap vin ladan l paske fòk nou vin ladan timoun yo toutan di aprè lapli se le beau temps wap toujou pase mizè kòmansman pap janm fasil pa gon moun ki vin isi poul di w l byen kòmanse jamè anpil dlo nan je wap viv pi mal ke si ou t Ayiti, mwen di nou sa. E sa k fè, sa m vle fè nou konprann pa gen anyen ki fasil. Epi konsèy mwen vle ban nou timoun, lè ou wè nou jèn n ap leve, pran edikasyon nou an men. Gen anpil nan nou, nou di peyi pa bon nou pa ka al lekòl, nou fè sakrifis pa gen yon kote k gen yon bal nou pa ale. Men kanta fè sakrifis pou lekòl la nou p ap fè l. Timoun edikasyon nou wè la, s on pakèt bagay. Yon pakèt bagay. Nou fè sakrifis pou tout pwogram men lekòl lari pa bon. Sa m te di, m te toujou gen nan tèt mwen pou m fè yon liv. Genlè se liv sa pou m ta fè pou m ta pale nou de pakou m. Lè sa pa gen yon moun ki t ap dekouraje ak lavi l. Nou pa t ap janm dekouraje ak lavi nou. Lè nou wè tout bagay fini, nou t ap di non, tout bagay pa fini. Se jis yon pakou, se jis yon dlo w ap travèse, Ou bouke wap kanpe pou pran souf wap ou sa pou travèse. Paske tout sa wap antreprann nan laviw ap gon moman difisil ladan. Moman difisil la li jis pasaje. Ou pap ret ladan pou toutan se pase wap pase ladan pou ale. Menm jan ou yon kafou, menm jan lari wap travèse pou al achte non stòf fòk ou travèse lari a kanmenm avle di mizè wap pase a si fòk ou travè fòk ou rete nan mizè a pou pran ti pou pran ti leson ladan apre sa pou ale. Mizè a pa la pou toutan. Timoun, renmen tèt nou, renmen lekòl. Sispann bay telefòn plis enpòtans. Konn sa m konn rete mwen di, epòk mwen t ap leve, si telefòn te alamòd konsa, m ta, bon m gen enpresyon, menm lè m m ta grangou m pa t ap konn ki jan pou m di l an franse. Menm lè m ta rive yon kote. Kèlkeswa kote a m ta gen yon pwoblèm m pa t ap konn kijan si se si se mo fransè a pou m di m pa t ap konn kijan pou m eksprime m si alepòk te gen telefòn e sa k fè chak jou m leve m di Bondye mèsi epòk m te leve a m pa t ko eklere kòm li te gen dwa difisil tou paske se jan w te leve edikasyon w te jwenn lakay ou petèt ki te ka fè l men mwen menm kounya la timoun sa ki plis detui nou moman w ap pale la se telefòn. Sa ki detui nou ankò se afè filtè. Pa bliye timoun gen de kote nou rive, se pa telefòn nan nou pral rale pou nou moutre foto nou, se sa nou gen nan tèt nou an ki pral pale. Pa janm bliye sa. Se konesans ou, se sa w gen nan tèt ou, sa w gen nan brenn ou an se li k pral aji pou ou. Telefòn nan p ap ka fè anyen pou ou, filtè a p ap ka fè anyen pou ou. Timoun mwen pa nan di video a gentan twò long menm map kanpe la nan video a gen anpil kesyon m konnen Djanny pral gade video a tou l pap satisfè gen anpil bagay li te vle pou m pale de yo li te bezwen konnen Djanny timoun nan konn rete li bezwen konn pas ou li bezwen konnen e li bezwen konn yon pakèt bagay se nòmal timoun nan ka toujou bezwen konnen men pou video a pa twò long gen bagay m pa ka rete pale yo timoun Pran lavi nou an men. Konn sa nou vo. Pran edikasyon nou an men, map toujou di nou sa. Nou konn ap di peyi pa ofri anyen, si se se afè marenn parenn e pa vre timoun. Al lekòl, pito konesans nan nan tèt ou poko jwenn travay. Men mete konesans sa pa di lè peyi a bon pou al lekòl. Pandan w la, al lekòl mete konesans nan tèt ou. Yon jou, lap jou pou nou yon jou konesans nou gen pou l monte tab yon jou yo konn yo yap ban nou enpotans ak sa nou gen nan tèt nou an pa gen sou metye tout sa w aprann ou ka manje avè li gen kosmetoloji ou te ka fè plonbri tout bagay nèt aprann li ou ka travay sou li pa gen sou metye tan pou yo kenbe w nan kidnapin tan pou yo kenbe w nan vòlè pito se bagay sa yo wap fè pou sove lavi w pou manje ti pen w pou manje sa w ka manje a ok. Paske vi a pa fasil pou kèlkeswa moun nan. Pandan se tan nou wè m vin eksplike nou pase m. M pa di m pa di m reyisi nan lavi m. Men kote m te ye an 2000 yo, m pa la ankò. Èske ou konprann? Grenn yanm mwen te konn manje a kounye a m gen dwa di m pa manje, m pap manje grenn yanm nan ankò. Si yo ban mwen l m ap di a m pap manje grenn yanm nan ankò paske m te konn manje l anpil nan le pase. Sa ka rive mwen di l. Sa vle di, m pap janm di tout Ayiti byen, non. Nou jis ap fè efò. Pou, pandan ou wè m vin pale la, m pa pafè non, m fè anpil erè nan vi m pandan nou wè m ap di nou sa. Pa gen yon moun ki pa fè erè nan vi yo. Ou konn sa m fè avèk erè m fè nan vi m yo? Mwen fè yo sèvi eskalye pou m pase sou yo. E m pap janm repwoche tèt mwen de erè m te fè nan vi m, pou m rete pou m ap toutan ap repwoche tèt mwen de sa m te fè yo. Mwen jis pran yo kòm yon leson paske fòk sa te pase. Ou konprann? Fòk sa te pase. Aprann grandi. Mwen te kontan pale avè nou. Grandi davantaj. Pa paske w te fè yon erè pou w di erè sa pou w pran l pou w kondane tèt ou. Pran erè a, pran l kòm yon leson, aprann de li pou w ka itil tèt ou. Mwen renmen nou tout anpil, anpil, anpil. Renmen tèt nou, mwen toutan di nou sa. Renmen tèt nou, si w renmen tèt ou, w ap mete nan tèt ou tout sa ki enpòtan pou w viv. An palan de edikasyon. Edikasyon, edikasyon se yon pakèt bagay. Fòmasyon, fòme tèt nou, mesye, medam.